Hello coucou mes amours bèl prens bèl prensès mwen yo mèsi dèske w tounen sou chanèl pa w la e mèsi dèske w tounen vin gade yon lòt videyo si se premye fwa w klike sou chanèl sa ou konn sa pou w fè deja pou w ka fè pati de bèl prens bèl fanmi sa abòne like kite yon kòmantè epi pa bliye share chanèl la pou nou kapab kontinye familyarize nou nouvo e ansyen abòne m yo mes amours je vous aime mèsi dèske n ap kontinye fè chanèl la grandi. Kòm nou deja wè deja videyo jodi an kisa l ye nou pral pa nou pote yon ti story time pou nou I'm here si se premye fwa w sou chanèl la this is my husband Stanley um li se envite nou pral pale nou pral fè yon story time jodi an n ap make sure videyo a pa twò long ok pou nou esplike nou kèlke quelque chose, quelque bagay, whatever it is. You wanna say something? Excuse me. Bonjou tout moun. Nou konn pa la deja. M te di nou m t ap tounen avèk yon nouvo videyo. So, ou konnen pwomotè a m met an sèn nan. Ou konprann? So, nou pral eseye eksplike kèk bagay ki ka petèt pote Bèl bagay pou yon seri de koup oubyen yon seri de jèn ki petèt nan relasyon, ki pral vle marye oubyen ki poko vle marye, pè, ki toujou ap chache konprann ke yo bezwen èd moun, yo bezwen èd moun oubyen yo bezwen prè, yo toujou bezwen yon pakèt bagay pou yo fè sa yo gen pou yo fè. Yeah ok avan ke nou komanse pa bliye Share peze ti klòch notifikasyon chak lè kem depoze yon videyo pou YouTube kapab fè ou konnen ok tit videyo a li se yon story epi nap pote kelke konsèy tou lè ke nou tap marye nou ki pi gwo Imilyasyon. Nou rele l imilyasyon paske pafwa nan lavi, pafwa nan lavi, ou, ou mete espwa w, paske menm ke labib la di sa, pi gè w mete espwa w sou lèzòm, men nou konnen nou se lèzòm, nou toujou gen yon ti, nou toujou ap bay lèzòm parèy nou yon ti kredi, ou konprann, nou toujou ap bay yon ti kredi. Paske li nòmal, lè ke ou gen fanmi w, ou gen zanmi w, ou fè pati de yon asanble, ou al legliz, ou ekspèk, yes, paske se sa labib la di, kontan, kriye lè w ap kriye, Rejwi lè w ap rejwi. Sètadi ke ou ekspèk nan moman ke w ap kriye pou gen moun ki pi pwòch avè w yo pou yo antoure w. Lè w ap fete tou, menm bagay. Men sa kapab rive ke sa pa fèt menm jan an lè ke w te bezwen moun nan. Èske w sipoze dekouraje? Yes, sa ka rive. Men ou sipoze ranmase fòs ou ak kouraj ou pou w kapab kontinye. Story nou, Premye bagay nap di w se si ke ou nan yon relasyon ou fiyanse oubyen wap panse pou marye ou pa bezwen ap di oh m pa gen lajan because maryaj koute anpil anpil anpil kòb sitou si w se yon moun like me ki yon ti jan picky ki vle afè yo paske m pa ka di I am a perfectionist lakou moun ki pafè paske sa pa egziste Pafè se a sèl Dye men at least ki toujou ap fè efò pou afèw sòti nan gouw lap koute w ou bon ti kòb you know and especially right now pandan korona sa so I don't know things are just like sky rocking sorry baby pri bagay yo monte plis toujou so therefore premye tep nou genyen avan ke nou antre nan istwa premye tep nou genyen menm ke w ta genyen egzanp 30 mil dola ki stack up nan bank ou umm si se sa ou vle fè fine but I wouldn't advise you m pa tap konseye w pou pran l pou al jis al fè yon maryaj because umm after the wedding you need money wap bezwen lajan epi pandan wap prepare maryaj la tou 30 mil dola li pap menm sifi menm mye vo w ale nan yon plas paske se sa nou te fè nou pran yon package ou konprann sa pral depan de gou w nan package la tou gen m konnen gen kote ki asepte Ou retire gen kote k pa se pto retire but you know.
So sa Sophie ap eseye di nou se ke gen anpil jèn ki bezwen ki ta renmen fè sa paske m pale avè yo m gen zanmi m ki gen relasyon ki anvi fè madanm yo plezi ki anvi fè tèt yo plezi ki deside legalize devan Bondye relasyon ke yo genyen an so Pa twò lwen, yè, m ap pale avèk yon zanmi m k ap di m ke, monchè, m ta renmen fè madanm nan plezi vre wi. Epi m ap di, misye di m, men nou poko prè. M di misye, brother, depi ou bezwen fè bagay lan, ou gon sèl bagay w ap fè. Ann di ke ou vle marye desanm ane pwochèn. Sot si w vle marye desanm ane pwochèn, ou gon sèl bagay pou w fè. W ap just al nan yon ples, Epi ou mete plis la nan lewe. Wap mete ou. Paske nou menm lè n tap marye. Tout moun ap wè ke n te fè yon bèl maryaj se sa yo di. Men yo pa konn kòman n fè. An n di ke nou gen yon plis ki vo 10 dola. So si w al nan plis la ou di li vo 10 dola. Ou konnen ou gen 1 an pou w marye. Sa nap fè mesye. Nap just parèt nan plis la. Epi nou lwe. Nou fè pakej nou. Nou fè tout bagay. Lè sa epi. Tèt chaje a sot sou tèt nou tou. Yo ba w manje, yo ba w bwason, sa ka rive ke se pa alkòl ke nou bezwen nou pa jwenn li, nou ka fon ti mennen alkòl. Donk si plis la di dola, m peye yon dola. Egzakteman.
Ou peye yon dola, ou depoze la, ou di ou pran dat sa a. Paske nan tout sa w ap fè, je m'excuse, nan tout sa w ap fè, toujou, toutotan ke moun nan ka rantre lajan, li pi bon. Jisteman. Paske Just because package la gen yon bagay sa pa vle di sa package la genyen m bezwen l. M gen dwa retire, m mete afè pa m ou konprann se sa nou te fè. Tankou mwen menm yo te di m yon seri de bagay genyen bagay m pat pran. Ann di ke m met m depoze m depoze yon dola sou bagay lan epi m ap travay madanm m ap travay epi chak tan. Chak 2 semèn nou deside bay yon bagay. It's like se tankou yon sòl. Paske nou konnen se marye nou pral marye. Yeah. Ou konprann sa m di w la?
Kounye a la, lè w fini, m kwè se yon mwa avan maryaj la pou w fin bay rès kòb la. Exactement. Ou gen dwa rete, ou gen tan bay 8 dola, epi kounye a ou gen 2 dola. Ou konnen 2 dola pa chay. Epi lè w vin marye, ou just bay 2 dola. Donk ou fè 1 an pou w peye ples la, ou pa menm santi l menm. Voilà.
En bref se te youn nan premye tape sa yo nou pote pou ou so premye bagay ou sipoze fè se make sure ou ou chita avèk fiyanse w whatever moun ou avèl la nan kay la mennaj ou oubyen gen moun ki deja marye deja ki nan kòd but yo bezwen fè gwo maryaj legliz ki te nan ka nou nou te marye nan kòd nou te bezwen fè gwo maryaj legliz nou te make sure ke Ou chita ou planifye tout bagay de A jiska Z and then ou kòmanse chèche. And then you have to put a budget. Si se 10,000 dola wap depanse pou plas la sèlman, yes, depanse l. And then lòt bagay yo ap vini. Lòt, paske sak pase, lè w vin fè 10 goud lan, Nou pa vrèman etale sou sa nèt. ou fè 10 goud lan, so kounya lòt bagay ki vin rive, rès bagay kap vini yo, se ou kap petèt, ou pral jere rad, ou pral jere lòt bagay. Osi senp ke sa, epi maryaj ou fèt ou pa menm konnen. Epi lè moun ap gade nan maryaj la, ap di waw! Menm jan yo te konn di pou nou, kèt, yo gen kòb. Kado yon bèl bagay.
Dezyèm, n ap antre nan dezyèm etap, whatever jan yo di l la, n ap antre nan dezyèm pati videyo a, ki se nou menm lè nou t ap marye, Yes um I thank my husband because li son bon mari ki toujou la ap sipòtem um m son moun ki renmen moun yon moun ki konnenm pèsonèlman I think one of the thing moun sa ka di se ke yeah Sophia gon gwo kè li renmen ede moun um but m pa janm vrèman met nan tèt mwen ke si m ede yon moun moun nan ap edem back but at the same time. like m te di nan komansman an, lè ke wap prepare yon maryaj it is stressful, li vrèman stressful um especially si w pa gen moun kap ede w, m di Bondye mèsi deske m son yon konbatant, m vrèman je kale, veye, whatever jan w vle di lan entelijant, ki konn tout, m pa ka di m konn tout bagay men si m bezwen konn sa m bezwen map make sure ke m pran enfòmasyon and um. Lè w nan bagay sa ou sipoze gen yon bra dwat ou ke se swa yon fanmi, yon bon zanmi, yon moun legliz. E si sa rive w tou ke w pa jwenn li, jodi an nap di w pran kouraj don't worry about it. Nou menm kilti ayisyèn nou nou gen yon gwo pwoblèm. Pi gwo pwoblèm ke nou genyen nou pa ede nou pa vle ede moun. Sa konn rive moun nan fin marye nan maryaj li. Ok lap viv a maril lap viv a madanm ni fanmi zanmi legliz whatever anvironman ou ye a moun nan still ap met bouch li lap di de seri de bagay ki pa sipoze sa so nou te pran nou rele l imilyasyon well at least pa marim nan because marim just I don't care mpa k menm bay mo imilyasyon yeah but pou mwen menm li te yon imilyasyon because si ke ou gen pakèt zanmi ou gen yon anviwònman, ou konnen ok. Ou konnen sa konn rive w, hoo, ou pral fè yon fèt, tout bagay yo ap dewoule nan tèt ou. Ok, m bezwen sesi, m bezwen sela, men kòman m ap fè l? M konnen m gen espwa sou iks, m gen espwa sou igrèk, m gen espwa sou zèd. Ok, zèd ap vin ede m. Epi, jou lè a rive, hoo, Ou pa wè pèsòn. Ou pa wè pèsòn moun. Tout moun anba tankou se nan yon lè wap gade lè wap gade fim gè. Epi sa vle di se pa paske ou se move moun, se pa paske ou pa konn viv a moun non okontrè ou twò konn viv a moun se sak petèt pwoblèm ou. Sa vle di a fòs ke ou tèlman bay tout ou menm nan tout sa moun ap fè donk wap atann la jou lè sa ou bezwen retou la. And the funny thing is I don't need no, mwen menm pou m gen anpil moun pou moun pran ka yo se lajan.

I mean si w timoun lakay paran w ok sa ka yon ti jan you know ok manman w papa w frè but si nou te gentan marye deja nou lakay nou um I'm getting married se bill nou nou met nou non nou tou lè 2 te make sure nou fè 2 job nou yes pou nou make sure nou and then antretan nap peye plas nap peye bill nòmal nou tou and you know eske nou vle m ta avk zye fèmen I will more than happy to do it again so The the process ki te get to me it's because I didn't have no help and li ap pran nenpòt moun sa ap fè nenpòt moun mal because moun ou te met nan tèt ou te ka ede w moun nan pa ede w it's like ok that's ok and you know wap monte wap desann wap rele vendè My husband son gran mari li ye he doesn't care tout sak fèm plezi li down to it m sonje son sèl bagay li te make sure m te bal yon koulè pou vès lan li dim nan m paka met koulè vès sa bon ok m te chwazi tout bagay m jis chita ou renmenl yes go for it m te kite jis chwaji vès li because at least M te bal ti opsyon sa poul te fèl. Avèk anpil goumen wi. But aprè sa Nou te pou kò nou. So Nou pap fè video a twò long m'en Nou gentan nan 12 minit En rezime Nou vle di nou konsa ke M konnen gen anpil moun nan moman ki nan menm sitiyasyon an oubyen ki deja marye deja ki nan menm sitiyasyon an, oubyen ki pral marye ki nan menm sitiyasyon an, pa mete espwa w sou okenn moun, te mèt se te manman w, papa w, frè w, sè w, kouzen w, kouzin, matant, best sa w ap rele best friend, um, better friend, wa ha, BFF, whatever jan w vle mete l la, do not, pa mete espwa w sou moun. Right Bonou? That said,
your kin, Your queen, mari w, mennaj ou, boyfriend ou, fiyanse, whatever non w vle ba li a. Make sure nou mete pantalon nou nan senti nou, anpi nou chita, nou reyalize tout sa ke nou te bezwen reyalize. Paske si gen yon bagay pou jiska mentnan ki toujou fè mal nan tout sa ke nou te pase pandan maryaj la, se sa. Paske li jis pa nòmal! Yon moun mèt dim saw vle di ou mèt pale janw vle pale li pa nòmal pouw fè pati de yon anviwònman ou konprann ou gen fanmi ou gen zanmi ou gen moun legliz and nobody do it now what is it eske se kontan moun pa kontan eske se vle moun pat vle ou byen kòm ayisyen se moun yo ki funny yo ye gen de pafwa ayisyen fè yon bagay yo jis fèl pou yo fèl but bref.

tann se lè pòch nou plen sinon nou pap janm fèl nou regle fè afè nou ou konprann so pran sa m di nou an kòm egzanp mete ti plis nou nan lewe nou ka fon bèl bagay ou konprann san ke nou pa bezwen ay ou konprann so m te kontan avè nou jodi an pa bliye subscribe pataje like. Si nou vle wè yon lòt bèl ti videyo konsa kap pot anpil ti konsèy pou nou, bay chak tan nou wèm parèt sou plato a konsèy familyal m vin bay.
Ok mes amours, se te tout videyo ke nou te pote jodi an, m espere ke nou enjoy li, nap wè ankò nan yon pwochen videyo, e ankò nap wè Mesye Stanley soon nan yon lòt videyo, depi nou wèl chita la nou konnen se chèf li ye, nap wèl nan 2 okazyon, se swa nap pale de yon story time, nap pote yon konsèy, Ou byn ap prepare yon pla pou nou because this is the chef Si w swiv mwen sou Instagram Ou ap wè bèl mèvèy m te mete sou Instagram yesterday Mwa mwa mwa So make sure nou pwoteje tèt nou pwoteje fanmi nou Share videyo a like Peze ti klòch notifikasyon an N'a wè ankò nan yon lòt videyo Je vous aime mes amours.